Bonjou bonswa tout moun kòman nou ye jodi an nou pral pale de sekirite nan moman kriz sa nan moman kriz korona viris la e sekirite nou pral pale an se pa di nou pral diw kòman pou pwoteje tèt ou anndan lakay ou kòman pou pwoteje tèt ou lè w nan lari men nou plis pral pale de sekirite nimerik sekirite Digital. Men avan nap diw pa bliye mezanmi nan moman kriz sa nou ye an nan moman coronavirus lan nenpòt kote w ye an swiv rekòmandasyon otorite lokal yo swiv prensip ijèn ke yo ba ou yo kote yo di moun diminye mouvman yo diminye foul yo mezanmi swiv konsèy yo paske n ta renmen pou toujou la Ou ap gade videyo pou nou kapab pote plis enfòmasyon pou ou ojoulejou. Ann retounen sou sa n t ap pale an. Jodi an la, mwen remake anpil moun ki konn ap fè zak malonèt sou entènèt lan, m wè yo vin pi aktif. M pa konn si e paske yo imajine ke plis moun lakay yo kounye a, plis moun gen tan, men yo plis aktif. Pandan jou sa yo la mwen resevwa plizyè tantativ atak Nimerik. Ke mwen panse m pa sèl moun ki resevwa yo, ou menm tou ou kapab resevwa yo. Kòm mwen menm mwen gen yon ide de kòman pou ke mwen pa pran ladan yo, jodi an mwen vle pataje ansanm avèk ou menm enfòmasyon sa yo. Premyèman, mwen resevwa kèk mesaj sou Facebook lan, Jonas, e mwen ba regle yon mwen regle yon bagay pou mwen la, voye tan kòb ba li pou mwen swa par moncash, petèt moun nan imajine ke mwen an Ayiti, oubyen par transfert, Epi mwen menm otomatikman m rantre m ap voye kòb lan remèt ou. Kòm se de moun mwen konnen, mwen deja imajine ke yo p ap voye yon mesaj konsa pou mwen, m gentan wè ton mesaj lan se pa ton moun ke m konn pale avèk li an, mwen sèlman inyore mesaj yo. E par la suite, mwen vin wè reyèlman ke se pirate yo te pirate kont moun sa yo. Dezyèm tantativ. Nap pale plis pou moun ki Brezil nan moman an la. Nou konnen ke gouvènman an gen plizyè pwojè an kou pou li ede swa kèk moun nan peyi an ki pa gen twòp mwayen, swa kèk moun ki ap fè biznis nan peyi an ke biznis yo fèmen nan moman kriz lan. Gouvènman an gen plizyè pwojè pou ede yo. Pwojè sa yo otomatikman gouvènman an anonse yo, m kòmanse resevwa mesaj. Jonas, Enskri sou tèl lyen pou w kapab resevwa tèl kòb ke gouvènman an pral bay. Kòm mwen menm otomatikman m resevwa lyen yo, m gentan al verifye ki enfòmasyon y ap mande m. Gen nan lyen sa yo k ap mande w mete CPF ou, dat de nesans, nimewo kat de kredi w. M gentan wè ke se pa sit gouvènman an vrèman. Premyèman, lyen an montre m se pa sit gouvènman e mwen konnen pwogram gouvènman pa mande jan de enfòmasyon sa yo pou pwogram sa. Twazyèm tantativ, dènyèman pandan ke map monte feed notisyasyon sou Facebook konsa, mwen wè yon piblisite Itaú. Jonas, 40 pousan rabè sou tèl pwodwi oubyen sèvis ke wap achte. Lè mwen klike sou lyen an pou mwen rantre, yo mandew nonw, nimewo kat de krediw, validite kat de kredi an epi kòd sekirite an. Sa ki klèman parèt pou mwen ke son frod, ke son kou li ye. Men e pou moun ki pa konn sa yo, jodi an la mwen vin di w, premyèman, nenpòt mesaj ou resevwa sou WhatsApp, sou Facebook, de nenpòt moun ou resevwa l lan, pran anpil prekosyon anvan ou rantre sou yon lyen. E si w ta rive rantre sou lyen, ke yo voye pou rantre nan mesaj lan, depi w wè l ap mande w twòp enfòmasyon ke w jije ke se enfòmasyon ki sansib, pa mete okenn enfòmasyon. Dezyèm konsèy, si jodi an la yo di w ke gouvènman an ap lanse yon pwogram, se siw ke ap gen yon sit ki bay enfòmasyon sou pwogram lan. Si yon moun voye lyen an pou ou, pa klike sou anyen, sèlman ale sou sit ofisyèl ke gouvènman an mete an pou ke w kapab rantre enfòmasyon nesesè yo. E twazyèmman, si w resevwa yon pwomosyon de yon bank de nenpòt sa l ye an, pa kouri klike sou lyen ke w resevwa a. Ale pito sou sit ofisyèl enstitisyon an, swa yon bank oubyen yon konpayi oubyen yon konpayi k ap vann yon pwodui ou twouve ke pri an parèt vrèman vrèman ba, Ale sou sit ofisyèl lan al chache l. Mwen sur de yon grenn bagay, nou nan yon moman kriz kote sa anpil moun genyen deja pa sifi pou reponn a bezwen yo nan moman kriz lan la. Donk se pa yon moman mwen panse pou yon moun al pèdi nan sa w deja genyen an, ki pa sifi an. Epi yon konsèy mezanmi ou menm ki ap itilize entèlijans ou pou w ap fè jan de aktivite sa yo, jan de pwogram sa yo mezanmi, itilize entèlijans sa pito pou fè yon bagay ki ap itil sosyete a nan jou sa yo. Mwen panse si w pran san w pandan karantèn sa, pandan izolman sosyal sa pou w reflechi, w ap jwenn anpil anpil bagay ke w te kapab fè e si w fè yo, Y ap fè kè plis moun kontan olye yo fè moun fache. Anpil prekosyon mezanmi, pa kouri panse tout sa w wè ou di a waw mezanmi pwodwi sa te konn ap vann 10000 men kounye a m jwenn li pou 5000, pwodwi sa te konn ap vann 1000 m jwenn li pou 500 jodi a banm pwofite pran anpil prekosyon, anpil fwa jan yo konn di an sè two bo pou etre vrè anpil fwa se nan yon pyèj ou pral tonbe. Se te konsèy sa ke m te pote jodi an pou ou e pa bliye. Kontinye swiv règ ijèn yo pou kapab pwoteje tèt ou e pwoteje fanmi w nan moman ke viris sa ap fè raj nan lemond antye a. Mèsi anpil!